Hello guys kòman nou ye nou anfòm m espere nou anfòm e hier Wendy lage Wendy lage e lari a retounen cho ankò paske chak fwa Wendy lage depi kèk tan la Wendy pran abitid kenbe volume Etchenmay la nan men ni Kòm mèt e senyè m chwazi kilè li vle gen pale anpil, chwazi kilè li pa vle gen pale anpil. E sou baz sa a, m kapab di silans li pou bokou nan sa, paske li se yon moun ki pale trè rarman, e a chak fwa li lage yon pwodui nan lari a, ou tande yon pakèt moun ap pale, moun ki fanatik li, moun ki pa fanatik li, moun ki renmen jan mizikal ki rele hip-hop la, ap tande, ap kritike, ap analize. Men, apre m fin tande mizik la, e tande kèk moun ki ap pale de mizik la, m di tèt mwen, wè gen de moun ki mechan. M di gen de moun ki mechan pou ki sa, se paske jan mizikal ki rele hip-hop la, hip-hop la bay moun, moun k ap ekri moun kap rape chans pou rape mil mo, de mil mo, twa mil mo nan mwens ke kat minit. Donk, yon moun ki gen fasilite sa, posiblite sa pou ap rape kantite mo sa nan yon tan rekò ke okenn lòt jan mizikal pa ofri posiblite sa parapò ak nivo rapidite ki genyen nan rap la, nan bit rap la, m kapab di yon moun ke lap difisil lè ou tande yon mizik rap nan mwens ke yon minit, nan mwens ke 5 minit pou gentan ap fon analiz de tèks ou ap gade tèks la, lap ekstrememan difisil. Wi, sètènman, lò ou tande mizik la, ou ka di, waw, Wendyy stil rete fanfaron, nan jan lap vante tèt li, nan jan lap pale de li ou kapab di wi Wendy pa chanje. Pa ou moman ou lè wap tande mizik la ou kapab di tèt ou kèt men gen stil metafò sa se Wendy men. Eehh ou ka di tèt ou waw men lè map tande konsòn sa yo kap repete asonans sa yo sa se sa se sa se Wendy men ou ka di anafò sa yo sa se yon Wendy gon pakèt figure de style ou ka tande par moman anndan tèks la ou di kyèt men sa se Wendy men sepandan Pa a oken moman done, ou p ap genyen nan on tan rekò ki se inèdtan, dezèdtan, sifizamman de de eleman pou analize on mizik rap avèk objektivite, avèk analiz eklere. san okenn ombre de mechanste l ap ekstrememan difisil nan on tan rekò ou annik tande mizik la on fwa epi ou gentan di tèt ou ou pral fè yon analiz de tèks. Wi pa moman jan m te di a gen de bagay ou kapab di sa se Wendyy, sa se Wendyy, fòm dekriti w sa, sa se Wendyy, vayb sa, sa se Wendyy paske vayb la se vayb pa l, se konsa l rap, se konsa l fè l lè l ap fè l donk. An nou kite mechanste a. Eske gen nouvote? Non sa se Wendy. Anyen pa chanje, pa gen woy woy, nou pa bezwen fanatik, rele anmwey pa gen anyen nouvo. Wendy vin la, li fè Wendy. Pa gen anyen ou ka kon idantifye kòm elè wap di kèt misye poko fè sa ankò. Sètènman, tèks sa gen dwa potko chante. Si gon nouvote se tèks la. Beat la se pa yon beat ou te ou te tande beat la tipikman. Kapab gen de eleman ki refere ak moun k abitye fè beat la pou misye si se menm moun nan ki fè beat la. Ou ka di kèt men, misye nèg k ap fè beat sa a li abitye sonnen yon jan ki pa twò diferan wi. Ki se eleman idantitè li. Men ki ki pa fè de de de mizik la yon bagay ki ki pa bon pou sa sou baz sa mesye dam an nou aprann apresye an nou aprann felisite an nou aprann renmen paske pa gen pa gen plas pou pou pou yèn pa gen plas pou pou rankin Pa gen plas pou pou pale anpil. Wi sètènman fanatik ap toujou pale, fanatik ap toujou tire toya, moun ki pa renmen ap toujou pale anpil, men Etchenbada twò piti pou pou nou kontinye nan nan kesyon Ying Yang nan, an nou an nou kontinye tande, an nou kontinye apresye. Men ou menm fanatik, pa bat lèstomak ou, pa gen anyen de wè ou fèt la. Laverite.